An, li di ho, m di fed nan, li di nan, m di fed petèt twòp pwoblèm fed ka bwè. Mwen di fed ka bwè, m di fed ka bwè, m di pase sa se pa fed sa, m di pase sa se pa tanperaman fed. Fed pa yon moun ki ouvert. Non. Finn son moun men sa moun li rezève ok menm jan ou wè ke ou wèm nan sinema la m gen anpil kontis mwen kap di epi m gen ti video tiktok mwen tou lè ke m sonje pitit mwen ahh paske gon epòk m te sonje pitit mwen se klorox m pat jwenn m chèche klorox nan tout kay pou m te tiye tèt mwen m pa fè sa ankò epi gen yon bèl dam ki rele Vania Ki te relem malgre l te lopital oh dam sa fèm renmenl de tou kè menm kem pa yon moun ki sou moun ki pral nan rele moun ki pral nan ekri moun se fasonm se rezon anpil moun panse ke m pa atirant vè moun konprann men se tanperaman m m rezève se dam sa ki te vin relem li remonte moral mwen tou sa ki te fèm ki fèm la toujou nou ka rekonèt mwen pa rapò pitit mwen pa prem li vin paka antre ayiti tou sa epi tanperaman m ak tanperaman Ex marim nan pa menm moun ok epi bref vin fèm fè bagay men kounya m fè ti tiktak mwen poum danse poum enjoy mwen I don't care ou moun ou pale mal ou konprann men tout senpleman moun ki konnenm yo pa pale mal tankou kondisip mwen yo yo dim bat ki mirak jan ou te jan ou te timid epa kounya m wè w wap wap ak nan sinema wap fè video tiktok wap danse m di ya m di M fon ti efò, ou konprann? Ebyen, se rezon sa mes amours, mwen gade live Fed lan, Fed al kòmsi imite yon tanperaman ke li pa ye. Ok? Ki Fed? Ki Fed mes amours? Ki pou tap kanpe la e pou lap di wi m se bouzen, wi m fè bouzen pou sesi, wi m fè bouzen pou sela. Epiw konn pwoblèm nan? Men pwoblèm nan w, sa pa t anyen non. Se paske nou menm ayisyen nou ipokrit nou trèt nou ipokrit nou trèt e se rezon mwen pa pè dil wè video sa map fèl mete sou chanèl youtube mwen bon mwen te mèt pa gen fanatik ankò mwen te mèt pa ret a yon grenn abòne ankò map map map kòmsi bay tout franchiz mwen tout mwen menm poum di tout e dayè mpa yon moun ki fake mson moun ki ki kare timoun nan sa map di. Se rezon ki fè w wè m menm kote m rete m pa nan zanmi, m pa nan m pa nan pèp, m pa nan anyen. Paske si ke yon moun fè m yon bagay, m pa pral rele yon lòt moun pou m kritike l. M ap parèt sou w, m ap di entèl poukisa w di m tèl choz, poukisa w di tèl choz, ok? Mwen kare. E se sa k fè m konn ki kote m ap, nan ki komini, kominote ayisyèn m ap viv, mwen ret nan limit mwen. M fè respè m. Paske m konnen se yon pil ipokrit, yon pil selfish. Nou ye. Nou menm fanm ayisyèn. Nou konnen jan nou se fanm nou konbatant. Nou gen kouraj. Menm ke gason ba nou gwo san. Nou pase mizè pou pitit nou. Nou pa pè e map dil m redil ankò devan pitit fanm ayisyèn fanm ayisyèn pa pè poul fè bouzen poul okipe pitit li. Li pa pè poul fè bouzen poul mete pitit li nan yon gran lekòl pou moun respekte pitit li. Epi nou menm nou kite paske nou k Bondye, Bondye epanye nou. Nou kite peyi an, nou gentan bliye koutim nou. Nou bliye si nou menm fanm ayisyèn son fanm fòt nou ye. Nou prèt a tou pou pitit nou. Nou bliye ke nou pa pè pou nou al al kay yon madanm pase twal mouye pou pitit nou. Nou bliye nou pa pè pou nou wè si son bèl fanm nou ye. Pou nou mache a yon sandal chire, yon rad chire pou pitit nou. Epi kounya pou nap lapide yon jèn fi. Epi twè 98 pousan se fanm ankò kap lapide Fedna. Mwen menm map dil. Mpa yon enbesil mpa yon idiot. M pa gen zanmi. Wè apa de nèg mwen. Fedna se sèl grenn moun mwen pataje vi prive m avèk li. Lè ke m lakay mwen m gon pwoblèm m santi m pa kapab. M rele Fedn si w okipe m bezwen w. M pataje vi prive m. Se yn idyòt mwen ye? Pou m t al pataje vi prive m bagay relasyon m avèk yon bouzen. Ki konsèy bouzen sa t ap ban mwen? Ki konsèy li t ap ban mwen? Pou nou M wè ke anpil nan nou, anpil nan nou, anpil nan nou wè kisa fake vle di. Men nou tèlman ipokrit, nou trèlman trèt, nou vire sa l di an tèt anba. Pou nou ka lapide l. Lè nou parèt son bouzen, bouzen toujou fyè wi. Paske se de sa li viv. Bouzen toujou fyè pou l di ke Will se bouzen paske se konsa l tcheke. Se konsa l viv. Men nou menm fanm ayisyèn si bouzen an pa nan san nou, nou gen dwa bay yon manti. Nou mwen ta, nou gen dwa jwenn yon zanmi nou la oubyen yon moun nou tout sa nou bay yon manti pou n sove lavi pitit nou. Ok? Men nou pa pral nan pare pou nou fè moun nan konn pou nou vann prann pou yon plezi pou nou ap vann kò nou nan. Fanm ayisyèn nou konn ki moun nou ye. Nou konnen devan pitit nou nou pa jwe. Nou konnen nou prèt a tou e nou konnen trè byen ki moun ki gason ayisyen an. Nan lòt peyi gen anpil gason ayisyen ki okipe pitit yo. Se pa rapò de jan peyi an ye, de lwa peyi an. Men gason ayisyen mwen menm laplipa ladan yo yo Ayiti la se annik bay gwòs kouri. Se rezon ki fè mwen menm pran desizyon m fè konviksyon m pa bezwen vagabon, m pa bezwen okenn voryen k ap viv Ayiti pou vin fè m pase pou moun mwen pa ye. Paske m konnen mwen menm, m konn sa m pase. Mwen gen yon grenn pitit ki gen dizan. Mwen konn sa m pase lè ke fwaye m fin kraze. Mwen konn mizè m pase si m pat gen bwenn timoun on peyi pa gen travay ou anvi travay ou paka jwenn travay si m pat gen bwenn pa kache di nou timoun kap fè bouzen pou grenn pitit mwen an se paske l pa nan san m paske m gras a Dye m gen konesans m bèl fanm nèg dèyè m de tanzantan ap anmerde m tout sou fesbouk tout kote wè si m pat gen tèt pou m ta tonbe ap di map reponn tout nèg sa yo. Kisa m ta pral ye la? Bouzen? Yes! Se sa k bouzen an. Bouzen m t ap ye. Paske m t ap gen plizyè nèg. Tonbe bay manti. Lè sa ap antre la, tonbe bay manti. Non! Non! M chèche travay. Lè m vin wè travay lan pa sifi, m lage kò m Sendomeng, nan fè konbyen ma malèt, rantre vann a moun mwen konnen, rantre vann a kòlèg de travay mwen. Epi jiskaske m vin jwenn moun ki nan fim nan, li kanpe ansanm avèk mwen. Epi m poze m. Epi pozem, e lè kel deside pa nan vim ankò, map pozem map met jenou nan ma tè, map pran lòt moun oubyen sim paka jwenn yon lòt moun m batize m bay Bondye vim. Paske pa gen anyen ki serye nan vi an. Pou nou pran plezi nou mezanmi yap lapide nou ayisyèn, nap lapide yon jèn fi nan eta sa. Si moun paka seche di nou, anivèsèm sot pase 8 jiyè la se pi move anivèsè m pase nan vim. Premyèman lamò Jovenel lan. Mwen fin tande sa a anfen. Mwen vini m leve, mwen kouche jou swa a, m pral moute mesaj sè m nan mwen kite pou li. M pral moute nou mesaj lan. Mwen oblije ekri l sou WhatsApp paske m ap viv pou kont mwen, m pa gen pèsòn moun, m pa gen zanmi, m pa gen pèsòn moun. Mwen oblije ekri sè m nan, m p ap di sekrè mwen te di an paske jiske ou konprann, on ne sait jamais. M pa nan di M pa nan di sekrè men ki men ki kote m te vle kite kle pou li pou l antre nan kay lan ok mwen t just ekri l m se men ki kote men ki kote mwen kite kle an jis si kè nou pa tande m nou mèt konnen m mouri nan nan li antre nan kay lan nou fini paske m pa bon m pa bon mwen ranpe sou po vant mwen timoun pou m al pran bib paske mwen te nan salon an m te kouche mwen te kouche sou tab boure salon an m ap pran yon ti lè epi aprè pou m travèse nan chanm lan. Mwen ranpe sou po vant mwen mal nan chanm nan epi mwen mwen kouri pran bib lan mwen retounin nan salon ankò sou po vant mwen paske m di m pa pral nan chanm pou m pou pou si m mouri oubyen si ke l kòmanse jou si m ka rele anmweyy pote m sekou vwazinaj la pote m sekou si sè m nan pa ta gentan vini ok tout sa yo se pwoblèm timoun depresyon egziste nou konn sa nou konnen gen de bagay n ap fè yon moun de jan n ap lapide yon jèn fi. Nou konnen de jan nou ka lapide yon jèn fi, li ka tiye tèt li, nou konn sa. Mwen menm timoun pa yon moun ki pè pwoblèm pase m. Mwen pè pwoblèm, se rezon ki fè m pa rantre sou moun, m pa chèche zanmoun, zanmi moun e se tanperaman m di Bondye mèsi pou tanperaman m. Nou konnen yon senp mo n ap pèsekite yon moun, nou ka leve nou pa tande l. Epi lè ke moun sa vin mouri ou konnen w pral wè tout sou Facebook, tout kote nèt, RIP, e lè sa n ap di moun sa te yon bon moun. Epi lè ke l te vivan nou pa t wè grenn moun sa nou te genyen an. Poukisa nou pa fon jan pou nou fè menm 2 segond bò kote Fed. M pa gen tan. Fed pa banm manje, Fed pa banm bwè, Fed pa peye bil mwen, m pa gen tan pou m achte figi Fed. M pa gen tan pou m achte figi l. M ap pale la se pa paske m nan team li, se pa defann m ap defann li. Men m ap defann moun li ye an. M ap defann moun li mwen wè ke li ye an. Pou nou ap lapidel konsa. Fed pa yon bouzen ti moun. Ok Fed pa yon bouzen. Fed se yon jèn fanm ki gen karaktè kap redi di pou l okipe de ti moun yo. Pou l ap peye yon kay byen chè. Pou l ap fè makèt. Pou l ap peye lekòl byen chè. Paske lè m etidye l m wè l se yon moun ki menm jan avè m. Li frekan. Li pap abite menm kote nenpòt kote. Li pap met pitit li nenpòt kote nan nenpòt lekòl. Se rezon ki fè m konn rete, m pa dòmi bonè mwen menm. M pa konn si son pè ki lakay mwen epi akoz ke m toujou strese pa rapò de pitit mwen an ki pa pre m e sitou jan Ayiti ye li pa ka vini an vakans. Sa vin pèmèt ke m toujou sonje l, m toujou gon strès, depresyon ap anvayi m. Li minui, inè, dezè, twazè, katè, senkè di maten, m poko, m konn poko ka dòmi. Dènye limit mwen pou m dòmi se a senkè di maten. Wè lè sa yo ti moun m toujou wè Fed online ou konn sa lap fè nou konn sa lap fè lap ekri feyton lap ekri feyton lap ekri feyton poul lage script sou group lan Pou moutre nou jan ke yon jèn fi konb yon konbatan ap goumen pou l bay pitit li manje, pou l fè edikasyon pitit li, pou l ofri pitit li menm yon 70 pousan yon vi de liks. Se sa pou sa lap redi. Epi pou mwen jan ke nou ap lapido jèn fi konsa chak lèm moute sou Facebook chak lèm al sou YouTube mal regle bagay YouTube mwen men lèm wè yon bagay pase menm kem pa ouvri dayè m pa ouvri video se m pa gen tan pou jan de baay sa yo menm konn wè tit lan ou konnen menm kote m an li li tit lan m santi kèm fèm fip fip. Kè m palpite fò. Paske mwen te ka nan plas lan tou. Koz m te piti. E ou konnen se pa rapò de sa m pase nan fwaye m ki fè jiska prezan pitit mwen gen 10 an m pè fè yon timoun. Mwen pè refè fwaye m. Nou konn sa. Mes amour. Kilè nou menm fanm ayisyèn nap met tèt ansanm? Kilè nou yonn ap renmen lòt? Kilè nou yonn ap aprann defann lòt? Humm nan m pa kwè jou sa ap janm rive m pa kwè jou sa ap janm rive. Kilè lèm gon pwoblèm la poum rele yo sèm poum di lèw konnen grangou fè manje lakay ou poum vin manje avèw non m pa kwè jou sa ap janm rive m pa kwè map janm ka rann yon fanm ayisyèn sèvis sa paske m konnen menm kote map annik dil sa map annik vire lap lapidem kilè sim gon pwoblèm. Pou m di yon fanm ayisyèn prete m yon 5 mil goud, prete m yon mil goud, nan. Jou sa pap janm rive, paske m konnen se selfish, se egoyis, se ipokrit nou ye. Nou konnen trè byen nan ki sans Fedna te di l. Nou konnen trè byen. Fedna just mal anplwaye fraz lan.

Non kay ki frize li prè poul fèl. Se sa li te vle di. Paske fanm nou menm fanm ayisyen nou menm fanm ayisyèn nou prèt a tou nou prèt a tou pou pitit nou bann ipokrit konbyen nan nou la ki ap taye a plizyè gason pou pitit nou konbyen nan nou konbyen nan nou ki pa menm ayiti la menm ki nan yon peyi nòmal. Mwen menm mwen gen nèg mwen an li antre ayiti mwen dekouvri mesaj sou telefòn li ki pote fanm nan ap viv Florida fanm nan ap di konsa m bezwen lave wi map jwenn 20 dola nan men w pou m achte savon pou m achte fab pou m achte sesi pou lave. Pou l lave fò m nan gon pitit gason. M just gade mesaj lan. M souke tèt mwen. M pa di anyen. M pa di anyen. Paske mwen menm m konnen sa te ka rive m tou. Ni m pa li di si se nèg si se fanm li ye. Paske m konnen l te ka yon zanmi, moun nan te ka gen pwoblèm. Li te gen dwa gen kòb lan jodi an la, kòb sa li achte li gentan achte lèt avè l epi nan moman rad sa l li pa ka jwenn kòb pou l achte fab ak savon pou l bare machin li pou li lave rad li. Sa ka rive. Nou dwe gen konprann. Sa k rele. Bref. E bi se sa ke mwen vle, mwen te vle pataje ansanm avè nou mes amour. Se sa ke mwen te vle pataje avè nou. Nan sinema ayisyen an la, nou ipokrit, nou trèt. M pa p di nou tout non. Men, paske m wè de twa ti grenn ki bon yo. Men anpil nan nou ipokrit. Nou ipokrit anpil anpil anpil. Nou fè sinema ayisyen santi di. Tèlman nou brize. Tèlman nou youn lapide lòt. Tèlman nou mèt chita konsa bò kot moun sa. Epi kou nou vire n ap lapide l. Pa gen sinema ankò. Pa gen sinema ankò. Paske nou vin fè santi di. Nou fè tout moun ki bon yo pa gade nou. Mwen menm mwen te antre retounen bak nan sinema m te di Bondye banm fòs kòm tou m pa antre nan zen. M pa antre nan zen e yon enpav ki ta vle vin mete m nan zen tan w ap pèdi. Madlèn pa gen tan pou sa, pou l al reponn moun. E sa ke m di an la a, tout sa m di an, m kanpe dèyè l. Tout sa m di an, m kanpe dèyè l. L ap di ke tout lè Fed ansanm avèk li an, li ap kouche sou li. Fed di w li gen 3 mwa li remèt bag, aprann sa. Ou wè lè w te fiyanse a yon fanm, li remèt ou bag lan, li kite w. Lèw te fiyanse ak yon fanm li remèt ou bag li kitew sak te yon fiyansay? Te gen yon papye ki siyen? Moun nan libre men tou senpleman respekte angajman, respekte wi ou te di an. Lèw remèt moun nan bag lan ou di sefini Pa nan remèt li epi apre pou al nan griyen dan ansanm avèk li apre. Menm kote ou nan griyen dan ou nan kouche ansanm avèk li apre an, se ke ou toujou ansanm avèk li. L ap toujou gen pye sou ou si ke ou al fè yon bagay pou l pou pou pou l pou li pale ansanm avè w. Fed se yon aktris timoun. Li lib. Li lib pou l pran randevou avèk moun li vle. Randevou l ap pran an, sa k pou di w se pou yon kontra l pral siyen? Sa k pou di w Brèf, ok, swadizan moun yo site non ansanm avèk li an, Ex li te ye. Wè mwen menm, si m gen ex mwen, kòm tou m pa janm nan griyen ak ex epi m toujou di yon moun, m gen yon sèl ex ki se papa pitit mwen, ex mari m. M pa gen ex ankò. Yon epav ki ta di w li ex Madlèn, tan w ap pèdi. Konbyen pitit m gen avè w? M marye avè w? M gen pitit avè w? M te divòse avè w? Non. M pa gen ex, m gon sèl ex. Men wè si ke m ta gen ex, m ta gon ex, m ap vin kote w pou m pa ka alèz avè w pou m di w ke m grangou m pa gentan manje kite manje pou mwen, ebyen ou pa ou pa p ex mwen. Non, ou pa ex mwen. Si ke mwen menm kot alèz lan timoun. Yon moun ou pataje kò w avèk li, yon moun ou pataje kò w avèk li wi timoun, pataje kò w wi. Kò pati ki pi enpòtan pou ou an wi, se sèlman nèg ou wi ki ka wèl wi, ki ka goutel wi. Anpi pou pou grangou pou paka alèz avèk moun sa pou di moun sa ou grangou kite manje pou ou? Hein? Pou paka di moun sa ou grangou kite manje pou ou? Yon moun ke ou te alèz ansanm avèk li? Sa se yon pwoblèm li ye? Oh enben yo tap lapidem tou. Humm yo tap lapidem tou mwen menm. Se paske wè moun nan te alèz avèk moun nan ki fè l ka di l. Fed se yon moun ki rezève timoun, se yon moun ki dous, se yon moun ki poze. Fed pa t ap janm nan al di yon moun ki te manje pou li si l pa alèz ansanm avèk li. Fed se yon moun ki apa. Si nou te konn kè Fed, si nou te konn jèn fi sa ki toujou kanpe avèk yon moun nan bon nan move tan. Mwen menm mte panse m ansent mse a fed m pa santim byen mwen ansent men ou konnen ke m pap akouche ayiti m pral kite ayiti m pa e tou sa li di anben mad m prè m prè pou ou m di anben kanpe avèm wi fed paske m pa gen lòt moun li di wi li di nenpòt sa w vle an map la ansanm avèw map kanpe ansanm avèk ou a. Chom nou menm fanm ayisyèn la plipa ladan nou nou pa bon, nou egoyis, moun nan mèt avè nou la lap pale ansanm avè nou epi nou gentan al vann li al lapidel, al palel mal. Mwen menm sèl kritik m pote m pa jijel m pa Bondye, nou pa aprann konn bib non. Mwen menm apre tranbleman de tè mwen mouri timoun mwen pa pataje sa sou youtube mwen se paske m konnen kijan de moun nou ye nap di se buzz nou dèyè m fè pou m ka grandi chanèl mwen mwen mouri mwen jwenn ak bondye bondye resisite m apre pye m fin kase nan operasyon m mwen mouri m soti nan yon apatman 3 etaj anba dekonb 3 nou 3 ki sove sèlman mwen menm ak 2 timoun se bon m pi bon men se yon gras bondye fè m se kè m ki fè m la. Se kem ki fè Bondye epanyem e nan operasyon m manke mouri toujou. Men m pa pataje jan de choz sa yo, m konnen nou pral di oh se pou vyouz. E pa tout moun ki dèyè ti vyouz, ti grenn vyouz. Mwen vle rive ak talan m, si ke nou vle sipòte m se fèl, nou pa vle m I don't care. Se rezon sa ki fè nap lapide Fed, paske li al parèt, li al ofri nou, premyèman Fed gen yon strès, li moute live avèk yon strès, li moute live avèk yon timidite ke lap goumen ansanm avèk li. Li moute live avek yon hont de sa kap pale yo. Fed nou konnen fed sot nan tounaj yè la menm nou menm fed wont fed paka blofem misye fi tou pa gen moun ki ka blofem yon moun pa bezwen pale avem poum konprann silans ou se rezon wè sim te gason m tap yon bon jènjan m pa kwè m tap janm kite fanm mandem lajan. Paske m ka konprann silans menm yon moun. Menm silans yon moun mwen konprann. M pa kwè m t ap kite yon fanm di m men ki pwoblèm li gen. M t ap gentan konprann tout bagay. Fed vin nan tounaj la menm nou menm nou wont. Fed gon yon strès k ap anvayi l timoun. Nou ka annik rete la nou tande Fed mouri wi. Nou konn sa? Fed moute lap bay kòl kouraj nan yon live oh wi se bouzen m ye mwen se sesi mwen se sela nan fed cheri rete moun ou ye an pa chanje pou pèsòn moun menm ke se te yon nèg apre Bondye nan syèl nan ki ta tout ou li ta di w chanje pou li di nan se Bondye k baw tanperaman w. Pa chanje pou moun, ou pa gen tanperaman limena. Ou pa gen tanperaman fanm woy woy, fanm ki ouvèt. Ou se yon fanm ki trè fème, rete moun ou ye an. Mwen menm si moun wè lè ke pou m pale fò, bon si yon moun wè m pale fò men konnen moun nan ap di a Madlèn fache. Ou pat konnen m fache pou m mouri seriously ou wè menm video m yo lè map met sou youtube nou tout tout fanatik yo ap pleye nan kòm yap di a m pa tande anyen ou pa pale fò men kite m fache la m garanti nou wè video sa nou pap plenyen pou li paske m fache on ne peut plus nou pap plenyen pou li m kwè ke nap tande chak grenn mo m di. Fed pa chanje pou moun. E pi ka pèsòn moun chanje. Menm si se yon bouzen ou te ye. Yon nèg jwenn ou li di pou m ta marye ansanm avè w, pou m ta ansanm avè w, fòk ki te bouzen. Di non! Pa chanje pou moun. Chanje pou tèt ou. Paske si w al fòse chanje w pou moun, ou p ap chanje vre. Wap toujou retounen nan menm menm kote ou te ye an. Moun pa chanje pou moun. Ou be si ou yon bagay lakay ou ou vle chanje met jenou atè, adrese ak Bondye. Mwen menm menm pa rapò de potestan mwen di Bondye pa pote mesaj ban mwen tann lèm dòmi. Lèm lakay la m pap fè anyen m pran bib mwen. Em toujou di yon moun pa gade sou jan m abiye, pa gade pantalon m mete, pa gade bijoum mete. Mwen se yon pitit Bondye e se lè Bondye vle m la pran m. Se yon ti m fè konvisyon m pa konn chemen gangan m pa bezwen konn chemen gangan. M di Bondye jou ke m ta fè eksperyans ka gangan epi l koupe souf mwen. Pase Bondye soti lwen avè m e m di l mèsi pou tanperaman m. Nan laj mwen an gen de seri de eksperyans, gen de seri de vye choz m pa tonbe ladan yo. Se yon gras yo ye. Gen de kouraj m wè yon moun genyen pou ap sal moun, Bondye pa ban m don sa yo. Tout sa yo se yon gras. Lè m kanpe m gade nan miwa m wè jan Bondye pran san l pou m fè. Pou m fè l, fò m ta yon enpav, fò m pa ta gen pwen, pou m ta pran chemen kay yon gangan al gaspiye kòb mwen, wadèvè, menm ke se te pou pitit mwen ki te prèske mouri, menm ke se te pou yon nèg, m te mèt pèdi nèg sa, m te mèt pèdi pitit sa. E m pa bezwen di ou pou mwen menm. Nou mechant nou menm, nou mechant. Ou wè nou menm laplipa de Ayisyen, se moun pou yo elwanye de nou menm. Pase nou pa gen tèt ansanm. Se sak fè peyi an nan eta sa. Se rezon sa ki fè peyi an fini konsa. Nou youn ap kraze lòt. Nou youn ap maltrete lòt. Nou youn ap grate tè pou fouye lòt, pou antere lòt. Ak silans nou nou ap detwi yon moun. M pa bezwen di pou pawòl nan bouch nou. Pawòl nan bouch yon moun se pi gwo zam ki te ka fini yon moun debou. Nou menm fanm ayisyèn, pran sa pou egzanp. Mwen menm, mwen tout sa k pase. Tout sa k pase devan m, m pa janm kritike. M pran leson. M tire leson. Pou m ogmante sou matirite m. Pran leson. Wè olye ke pou n ap kritike yon fanm parèy nou, pran leson. Aprann chwazi gason ki mur. Aprann chwazi gason ki gen matirite, sitou lè nou gen pitit. Pa al fokis sou bon flannè, sou bon jènjan. Fokis sou matirite, sou kè moun nan. Wè matirite, matirite timoun. Pa gen sa l pap fè. Matirite. Lè w gen matirite, menm jalouzi li kontwole. M pa bezwen di w. Paske w gen dwa jalou pou w mouri la. Wè w vle fè yon bagay, matirite w pèmèt ou ou pa fè l. Matirite, konesans, edikasyon se de zam. Mes amour, m swete ke nou satisfè de video sa. M pa vle fè l two long. Menm ke m konnen l gentan long deja. M ap tou di nou mèsi bokou pou tout moun k ap gade videyo sa. Ki pran tan yo pou yo gade l, mèsi. E pran sa pou leson timoun, pa chanje pou pèsòn. Pa chanje pou pèsòn moun. Epi silans, itilize silans nou nan pi move moman. Itilize silans nou nan pi move moman. Nan moman ki pi yo lan. Pa kite moun entimide nou. Pa kite moun enfliyanse sou nou. Se moun sa yo demen k pral lapide nou. Enben ok mes amours. M swete ke video sa nou satisfè de li men. Desole pou jan ke m pale. M pat ka kontwole mes amours. Se konsa mwen ye. Menm ke m son moun ki poze. Men lèm fache se pa menm madlèn nan. Paskem soufri twòp pou bagay fed sa. Mwen pa manje m kriye mal nan tounaj timoun se lèm nan tounaj mwen ri m mèt di nou. Paske depim lakay mwen strès anvayim. Lèm nan tounaj se lè sa m ri m pa ka di w sa. Se rezon lèm nan tounaj m bwè byè anpil. M bwè anpil anpil anpil anpil anpil. Men timoun yo pa konn pou ki rezon ki fè m bwè konsa, se strès. M toujou ap viv a yon strès. M toujou ap viv a yon strès. M pa konnen ki lè kè m a kontan. M pa konnen ki lè. Paske kè m pa ansanm avèk mwen. Se kò m ki la. Kè m se pitit mwen an. Pitit gason m nan. Se kò m ki la. M gen nenpòt 3 vakans, 3 zan. Depi kè m pa wè l, depi l pa wè m. Se nan kòl videyo nou wè sèlman. Se rezon sa ki fè ke mwen bwè anpil. Ebyen ok bebe m yo, mèsi bokou. Mèsi paske nou te pataje tan nou ansanm avèk mwen pou nou te gade videyo sa, mil mèsi. E pa bliye ke mwen renmen nou anpil anpil. Nou menm fanm ayisyèn mwen yo, fanm ki fòt parèy mwen yo, fanm ki pap denigre fanm parèy nou, fanm ki pap Annie lage rive la sendomeng pou yo gentan bliye ki moun nou ye si son konbatant nou menm fanm ayisyèn nou ye merci ak tout moun sa merci anpil bisou I love you.